Zanmi mwen yo ki konekte toupatou e mwen gen oditè, mwen gen telespektatè ni Ozetazini, ni an Ayiti. M ap salye nou, nou menm ki konekte jounen madi ki se 17 mas 2020. Se yon plezi pou nou kapab rejwenn nou nan emisyon Haïti Réflexion de Radio Télévision Air de la Grace. Ebyen pou anpil zanmi ki pafwa gen kèk zanmi ki kòmante e emisyon ke map fè a mwen menm se Jean Claude Dorsainville mou lèm di w se yon emisyon ki rele Haïti Réflexion de Radio Télévision Heure de la Grâce Radio Télévision Heure de la Grâce se yon e pwojè. ki apateni a Jean-Claude Dorsainville. Radyo Televizyon Aide de la Grace li anrejistre nan Mnistè di Komès e de e de Lendistri. Li ekri pwojè a, nou pote li nan Conatel, Konsèy Nasyonal Telekominikasyon. Conatel gen dokiman Radyo Televizyon Aide de la Grace nan men. li fè nou korije dokiman li nou te pran konbyen watt li di nou me a ki a nonb de watt nap kapab kòmanse fè emisyon desè pou radyo a li fè nou korije dokiman nou korije dokiman nou e trè byento radyo televizyon Air de la Grace ki se pwopriyetè Jean-Claude Dorsainvil ap kòmanse emèt, ap kòmanse fè emisyon desè li nan yonn nan depatman ki nan peyi Dayiti. Ebyen se pou sa la jounen jodi a la mwen pa ka tann difè ke gen yon twou vid. Twou vid la tout moun wè l, ke ou nan sektè pwotestan kote ke ki pa gen moun. ki nan legliz ki fè pastè a konfyans map salye pastè wismon jèn ki se zanmim sou trak sa ki te kòmante nou menm mwen menm fè pati de sektè pwotestan men gen de bagay kap pase nan sektè pwotestan ki pa fèm plezi m tande sa kap pase nan legliz katolik a travè le mond men an ayiti gen de bagay moun pa ka di nan radyo paske tout pè katolik tout monsenyè tout kadinal ki an ayiti tout se sen yo se Jezikri. Ebyen konnya la Pap Franswa le 4 Mas 2020 an i pran yon lwa i di i legalize pedofili. Sa vle di gen yon pè katolik, yon monsenyè oubyen yon kadinal, yon evèk ka pran yon ti gason ki gen 10 zan, 15 zan i fè pedofil avè i sa pa anyen paske Pap la di fò konsome ti chè ki frèch. Ebyen mezanmi nou wè mond lan kòmanse ap vire tèt anba e prezidan Emmanuel Macron ki se prezidan la France i di tou i pral legalizel lòt semèn nan an France ebyen lè se pou sa wi gen de aktyalite ki ap pase nan mond lan nou menm an Ayiti nou pa konnen yo mwen menm m diplome nan jounalis depi 1992 93 kou ta di Jean Gardy a. Se pa nèg ki pa gen diplòm k ap pale la. Di fè ke tout nèg ki zanmi m ki konnen se Jean Claude Dorcevil k ap pale la. Yo konnen byen mwen menm s on pwofesyonèl, m etidye plizyè disiplin, m etidye agwonomi, m etidye kominikasyon sosyal, m etidye travay sosyal, m etidye tewoloji, e tout nèg konnen ke m gen yon doktora an tewoloji. Ebyen pou ki sa m pa vin preche? Men m pa ka preche yon pèp ki grangou. M paka pran 200 moun, 300 moun, 500 moun met devanm nan yon legliz pou map di yo reziyen yo je se nan syèl richès yo ye epi pandan ke mwen menm map kou yon machin, pandan ke mwen menm m ka manje yon kiyè diri tchako men yo menm yo paka manjel. M pa gen mesaj sa pou pèp la. Jounen m gen mesaj sa pou may preche pèp la di yo reziyen yo fò yo ka manje. Paske nan mond sa nap viv la konnya la nou wè gon gè Gè ki genyen an Matye 24, si w kòmanse depi nan vèsè 25 jiska vèsè 29, i te dou sa k ap pase l ap pase. Si w al li nan Apokalips, sa k ap pase la ap pase. Men yon sèl bagay m ap di nou, moun ki nan Kris tout bon yo ki pa sou blòf, moun ki ap di Senyè, Senyè ki pa sou blòf yo, menm si gen pandemi covid 19, nou pa bezwen pè, Jezi ap pwoteje pitit li yo. Paske poukisa bagy la te komanse Rouen e li rantre Kore di Sid a konbyen mil alè e konnya li pran Itali lap ravaje moun. Ebyen le pli souvan gen de bagay kap fèt nan mond lan yo pa konn natirèl. Sak fè yo pa konn natirèl? Kisak te di? Mwen menm se premye moun ki di Wou menm ki zanmi oditè kap koutem, sa kap pase la covid 19 la kowona viris la se pa yon jwèt, son gè bakteryolojik kel ye. Ebyen m pral diw sa kap pase la, difè ke mwen menm ki nan inivèsite Queensland, nou gen patnè nou ki se Wuhan Yonoversity ki di kote de Wuhan an Chine, rektè inivèsite Queensland lan te fè 3 semèn travay nan Wuhan Yonoversity ki Wuhan an Chine. e l ap pale w de vil Wuhan kòman li bèl, se yon vil ki atire touris 24 sou 24. Ebyen sa k ap pase la a, Fondasyon Soros ki Ozetazini te finanse yon laboratwa de rechèch Wuhan. Anben tout kote ameriken fè envestisman, lè ameriken vin la yo toujou vizite. Ebyen lepli souvan nou konn wè menm gwo chèf ameriken yo konn vin an Ayiti yo di bon m pral vizite tèl òfelina, m pral vizite tèl ti bagay klinik medikal m te bay kòb pou li, de twa mil dola ameriken epi yo fon chowòf y al vizite l. Anben se sa k te pase Wouan tou wi. Fondasyon Sowòs, Jòj Sowòs te finanse yon laboratwa de rechèch Wouan. An 2018, gon kontenjan lame amerikèn ki debake Wouan, yo ateri nan laboratwa sa a, sanble. ke daprè rechèch syantifik ki fèt, se lè lame amerikèn debake nan laboratwa de rechèch ki te fèt Wuhan, li lage viris sa w wè k ap fè ravaj sa la. Tout gwo chèf gouvènman chinwa yo, soti nan prezidan Xi pou rive nan lòt gwo chèf yo, yo gen tan di, byen si ke viris sa se lame amerikèn ki te vin Wuhan ki lage l, ki kòmanse ap fè enpak nan mond lan la. Ou menm ki etidyan kap koute m koute byen. Prezidan franse a Emmanuel Macron nan semèn nan la li fè 2 gwo deklarasyon. I di nou sòm an gè. Se pa pou ryen i fon premye l di nou sòm an gè e l retounen ankò i vin di nou an gè. Sa vle di gè sanitè, gè sesi sela men se pa sa l te vle di. Politisyen an lè l vle di w yon bagay, se pa sa l vle di w. Ebyen se gwo peyi m te di w ou menm k ap koute emisyon m nan, gen sa k rele Lèzetazini Damerik, se li menm ki mèt mond lan, yo di w se premyè puisans mondyal. Ou vin jwenn Lachin ki se dezyèm puisans ekonomik mondyal. Ebyen difè ke la chine ap talonnen pye lèzetazini damerik ou menm kap koute emisyon m nan koute byen gen de bagay m pap di w map fè rezèv nan yo ou pa timoun piti koute byen sa map di w la difè ke se konsa tout ti peyi kòmanse lage la lèzetazini ay jwenn la chine lage taywann ay jwenn la chine ay jwenn la risi ebyen yo di bouchon boutèy toujou gen bouchon e sak fè w wè la. Virus sa lage nan mond lan i akable ekonomi mond lan. Ou wè konpayi ayeryèn, tout òganizasyon entènasyonal repase kalandriye de travay yo. Mwen menm kap pale avw la m te gen plizyè evenman pou m t ale an Azi, Nouvèl Zeland, m te gen pou m t ale Nouvèl Zeland nan mwa sa la kap vini an. M te gen pou m t ale lòt peyi, a Ròm, lòt kote pou m t ale nan lòt aktivite. Ebyen tout ranvwaye. Ou menm ki Ayiti kap koute m, m baw yon ti Bouch gou! Nan sa k ap pase nan mond lan la pou w pa pran l kòm yon jwèt. Kòm yo di kovid 19 la, kowonaviris la poko rive an Ayiti, ebyen ekonomi mondyal la la li kòmanse ap chite, l ap desann. Ou menm ki ti peyi kòm Ayiti, si w te gen bon dirijan, yo t ap kòmanse repase men Kisak pwal gen lòt semèn nan 2 mwa? Fò ka met on kwonogram daktivite sou pye nan 2 twa mwa kisak pwal gen? Kòm yo dil poko rive an Ayiti, men sou rezo sosyal yo si wap swiv byen gen kèk bagay yo lage yo di wi l te an Ayiti anbasadè Espay la gen yè l li ta yn lopital kanapevè li mouri yo poko vle di sa enpe de swit men yo dil vini an Ayiti yo poko di ki moun ki genyen l ebyen ou menm kap koute jounen jodia la ki se dirijan peyi a, si kowonaviris la met pye an Ayiti, Ayisyen gen pou mouri menm jan pousyè tè. Nou pa gen lopital, nou pa gon kote nou fon gwo sant pou met moun an karantèn, se nan zòn rezidansyèl yay fè sant miz an karantèn nan. Nan lòt peyi, gouvènman oubyen dirijan k ap fè politik yo oubyen opozisyon oubyen moun ki sou pouvwa yo Yo chou tout nèg met tèt yo ansanm pou yo konbat pandemi sak rele covid 19 la pou yo konbat li men an ayiti sanble se diferan li tap yon bèl bagay wi mesye dam opozisyon yo si nan moman sa kote nap pale la nou te gentan fon bèl bagay nou gon teren nou fon espas nou fon bèl sant ospitalye nou di bon map bay popilasyon an swen si Covid 19 la ta debake an Ayiti, map ensiste sla, men yon sant de miz an karantèn nou fè, pèp la tap kwè nou. Men malerezman an Ayiti, se tout moun ki vle fè wè, fè wè, fè wè, anben mezanmi, jounen jodi a la, nou an gè. Jan prezidan Emmanuel Macron di l la, le mond kòmanse ap bese. Le mond komanse sitou an Itali moun mouri m gen anpil zanmi m an Itali ki banm nouvèl yo pa email bay yo trè tris paske lopital ki gen an Itali Milan lòt kote lòt kote bagay yo komanse depase lè bòn se medsen kap di tèl moun yo vle sove tèl moun pou mouri paske bagay yo trè di. Men nou menm an Ayiti dirijan nou yo m pa konnen kisa yo panse, ki estrikti yo vle mete an plas nou tande se ti sant bay enfòmasyon pèmanant, se sesi sela, anben nou son peyi komik, m ap toujou di sa, nou son peyi komik, ki gon gwoup dirijan komik, ki gon pèp komik, ki gen jounalis komik toutan k ap fè ti komik nan radyo, Anbe mezanmi anpil moun kap koutem la kòmanse repase brain ou kòmanse repase sèvo ou menm ki chita dèyè mikwo chak jou ekonomi mond lan pwan kou e nou menm ki an ayiti repase tout aktivite nou te gen tou paske nou pwal pwan nan zen. Di fèt ke nou pa pwodwi, se enpòte nou enpòte pi fò, nou pa ekspòte. Wou menm ki minis agrilti, wou menm ki nan edikasyon, wou menm ki nan sante, wou menm ki nan tout lòt aktivite kiltirèl, mond lan pran kou. E lòt semenn nan m pral vini avèk anpil done pou wou menm, pou m moutre w kòman mond lan ap bouje. Kòman moud lan kòmanc ap bese, erezman Emmanuel Macron di la France lap pran swen lòt moun yo. Men e nou menm an Ayiti si korona viris la met pye atè moun kòmanse mouri ki prezidan nou gen k pway di bon i konn adrès tout moun, kòman statistik peyi a ye ki pway di bon men adrès tout moun pot sa ba yo pot sa ba yo. Kazèk ki nan zòn andeyò k pa menm konn moun yo menm eske se la kounya la bagay yo pway kòmanse fèt nan peyi dayiti. Ebyen ou menm kap koute m gen de bagay ki trè enpòtan nan lòt emisyon k pral vini, m pral vin avè yo pou ou menm. Lave men w avèk savon pandan 20, 22 segond, lave men w, epi toujou pran prekosyon pa bay moun lanmen, pa bo moun, lè w jwenn moun nan bay yon kout ponyèt konsa, fèy konsa, epi lè wap pale ba toujou bare bouch ou pou bagay kim, tout bagay pousyè pa vole sou moun, toujou gen sa lakay ou, pran prekosyon, epi Sèl chans Bondye ban nou Kowonaviris la lè l rive Kovid 19 la lè l nan peyi ki gen tanperati a 29, 30 degre sèlsiyis li pa kapab devlope jan w wè l ap pwopaje nan lòt peyi ki gen tanperati 2 degre, 3 degre, zewo degre sèlsiyis yo. Priye Bondye! Ou menm ki kretyen ki konn ale legliz priye Bondye pou pandemi sa Kovid 19 la pa vini an Ayiti Kontinye priye Bondye! Kontinye kenbe fèm! Menm si yo di piga moun ay legliz, kote w ye lakay ou a, labib di l, ou menm a madanm ou, pitit ou, se pa pou yen di la ou de zou twa, kote de ou twa moun reyini nan non Bondye, Bondye nan mitan nou. Ke Bondye beni w! Ou menm ki prezidan repiblik la, repase memwa w! Peyi a pa bon, moun pa ka viv, ensekirite nan kò an nou, ou menm ki premye minis, repase dosye w, mond lan chanje sou ou, se konnya pou fè w wè se bon teknokrat ou ye, se bon teknisyen w ye, key prezidan, key minis, key direktè jeneral, key sekretè deta, mond lan boulvèse, ekonomi an pran kou, ekonomi an Ayiti pa kanpe swayen byen ke nou pran dal desizyon nou di nou fèmen fwontyè, nou fèmen sesi, nou fèmen sela, ebyen repase sa w dwe repase yo. Fèmen fwontyè a, nou gen konbyen zòn ki ouvri sou sendomeng, si w fèmen de twa nan yo, lòt yo, lòt moun ka pase nan yo vin ban nou li. Ebyen y ap pote l ban nou wi, men si nou pa fè pran prekosyon, desizyon ou pran ou ouvri pòt ou pou avyon ameriken vin debake la, ou menm ki dirijan desizyon an pa bon, retounen pase memwa w Lèzetazini pa zanmi w, Ou pa ka pran desizyon pou di pou avyon y debake. Pito te di le Canada pito avyon y ka vini. Men kote ou pran desizyon sa pou avyon ameriken vin nan peyi a avèk epidemi kolera sa yo pa vle wè nou. Repase politik wap fè pou peyi a paske se zanmi ki rele zanmi. M byen kontan ou di kiben yo ka vini sa se deja on pa kenbe la pa lage. Tchaw tchaw.